Alò kisa yo ye lang sa yo?
Bonjou tout moun, mwen menm se Patricia Jean, mwen se yon zanmi de UNIR. Nou gen 2 zanmi la jodi a ki pral pale nou de UNIR men nou rasanble pou yon jounen byen enpòtan ki se 28 oktòb ki se Jounen Mondyal Kilti epi Lang Kreyòl, se byen sa? Wi. Donk n ap kòmanse avèk premye zanmi nou ki la, premye envite ki se yon moun ki, apre tou nou gen 2 moun ekstraòdinè, donk premye moun nan se Jean Philippe François, e Jean François Philippe, mwen twonpe, eskize m, Jean François Philippe, e Claudia Yvette Alaves Garcia ki se, bon, n ap prezante aprè. Jean François Philippe mwen konnen anpil bagay sou ou, premye bagay ke mwen konnen se ke ou gen ou lisansye an lengwistik aplike se sa? Ki sa sa ye Jean? Lengwistik, bon, bonjou tout moun avan avan m reponn kesyon an se yon plezi pou m patisipe nan emisyon sa avèk UNIL. Lengwistik aplike se syans, lengwistik an swa se syans langaj. Alò, depi yon moun etidye lengwistik, ou etidye syans langaj. Men nan inivèsite isit an Ayiti, ou etidye lengwistik aplike. Sa vle di ou etidye yon pakèt lòt disiplin ki gen pou wè avèk langaj. Apre w kapab aplike yo a plizyè bagay. Ou ka aplike yo avèk ansèyman lang, sa mwen menm mwen fè, paske m se pwofesè lang tou. Epi w kapab aplike, gen moun ki fè tradiksyon, gen moun ki fè travay nan kominikasyon. Sa vle di lè w soti nan fakilte lengwistik aplike, ou gen plizyè chan travay ou ka chwazi espesyalize w ladan yo. Excellent map sazi sim konprann byen jan ou menm se pi bon moun ke nou pran jodia pou pale nan ka jounen sa paske ou se yon expert lan domèn nan pa vre? Bon m pa vle di kòm se pi bon moun paske gen anpil lòt moun poum konnen ki bon nan sa men m ka di wi m gen kèk ti konesans sou kreyòl paske kòm pwofesè Ah ou ansenye kreyòl? M ansenye kreyòl.
Ok an Ayiti oubyen?
Wi mwen ansenye kreyòl an liy mwen pou etranje. E mèsi Nicole tou pou etranje ki an Ayiti tou prezansyèl. Ekselan, map vin poze w plis kesyon sou sa. Donk dezyèm envite nou ki avèk nou se Claudia Yvette. Claudia Yvette e ou menm tou ou se yon moun ki trè enpòtan dabò paske ou se kowòdonatris UNIR, donk moun ap dwe konnen kisa UNIR ye. Men anplis de sa, souman mwen sispèk ou gen yon relasyon avèk lang tou ki fèk se ou menm ki la jodi a. Donk Claudia, si w vle prezante tèt ou a moun yo ki la e.

piblik la. Bon, mwen fèmen mwen sou peysan, sou relasyon ke peysan ayisyen gen avèk kreyòl, tan, epi kijan peysan yo jere tout bagay ki gen lyen avèk plante, dlo, bagay konsa. E ou te oblije aprann kreyòl pou ou ka fè travay de rechèch ou? Wi, wi, wi. E Claudia, donk, se te Jean ki te pwofesè ou. Claudia, ou pale plizyè lang, ou pale espanyòl, ou pale fransè, Ou pale kreyòl, ou pale pòtugè. Ki sa k te pi difisil pou ou oubyen ki sa ou, bon, en, ki sa ou te plis renmen pa rapò a lang kreyòl la e an menm tan ki defi ou te wè ou te genyen pa rapò a lang kreyòl la ke petèt ou pa t jwenn nan lòt lang? Bon, mwen kwè ke yon bagay ke mwen pi renmen avèk kreyòl la, se ke mwen santi ke mwen yon ti kal pi dirèk epi pi sensè, kòmsi jeneralman, bon sa se eksperyans pèsonèl pa m, pa egzanp mwen santi ke ni espanyòl, ni pòtigè gen anpil mo epi souvan lè nou vle di yon bagay se kòmsi nou fè yon wout ke wi lalala pou rive epi kreyòl petèt se paske mwen menm mwen kreyòl se pa lang manman m sa vle di mwen ka di ke m manke petèt kèk bagay men mwen santi ke mwen plis dirèk kòmsi tout bagay li pi klè epi bon mwen sa se yon bagay ke mwen renmen. Epi prensipal defi, bon gen kèk bagay avèk la estrikti ki li diferan avèk an espanyòl, gramè sa jan li ta pale, pa egzanp an espanyòl sijè, vèb, predika, an kreyòl souvan se pa kon sa epi mwen te prann anpil tan pou mwen ka kòmsi mete sa nan tèt mwen, men Mis apade sa mwen kwè ke bon Jean li se yon bon bon bon pwofesè tou sa sa se yon bagay ki pou mwen li enteresan mwen kwè ke men jiska jounen jodi a si mwen sensè mwen toujou gen pwoblèm avèk predikan an kreyòl sa se yon bagay ke mwen twouve trè trè difisil anpil Ou ka esplike moun yo kisa predikan an kreyòl Non mwen pa kapab map kite map kite Jean esplike sa paske mwen jiska jounen jodi a sa twòp konplike pou mwen menm.

Bèl, ki sa m di sou Patricia? Li bèl. Sa se yon predika adjektival. Si m di Patricia genyen yon telefòn, ki sa m di sou Patricia? Li genyen yon telefòn. Kounye a, genyen yon telefòn, w ap wè mo genyen an, se li menm ki pilye predika a, ki se vèb la. Se li menm ki pi enpòtan ladan l. Alò la, se yon predika vèbal.

avèk yon adjektif, m pa bezwen vèb, m pa ka di Patricia se bèl. Ok, donk si w tap di l konkou fransè, ou tap di Patricia ye bèl oubyen wi Patricia ye bèl. Wi, oubyen Patricia se bèl, men an kreyòl non, w ap jis di Patricia bèl. Oubyen lè w di an fransè, ou ka di

Se pa yon bagay difisil, se vre se pa yon bagay difisil, men mwen jis di ke la estrikti sa a, se vreman diferan ke pran anpil tan pou, pou, kòmsi pou antre, se sa. Se menm bagay tou avèk atik yo, pa egzanp li te gen anpil pwoblèm avèk atik yo, se paske estrikti a diferan. Premyeman, Nan lòt lang sa yo, atik defini an li devan. Pa egzanp, w ap di an espanyòl, El gato. Sa vle di el, wi, gato. E an kreyòl li. El gato ki vle di. Chat. Le chat. Chat la. Se kòmsi nou di la chat. Wi, wi, wi. Chat la, men la chat. Wi, men an kreyòl li apre. Epi, kòm li apre an kreyòl tou, li chanje fòm. Sa vle di gen plizyè atik defini. Sa pran tan pou tout moun k ap etidye kreyòl, se pa sèlman pou. Nenpòt ki lang. Tou si n ap aprann mandaren oubyen si n ap aprann alman. Si w ap aprann alman pa egzanp, w ap avèk atik alman, chaje atik. Sa vle di w ap pran. Chaje vokabilè w tou, chaje.
Ok.
Donk se pa kreyòl la ki pi difisil, se jis ke. Se ke lè w ap aprann, wi, lè w ap aprann yon lang ap toujou gen defi sa yo. Pa egzanp, sa ki pa gen nan lang pa w. Pa egzanp, etidyan m an pòtigè, y ap gen anpil defi lè yo rive nan sibjonktif. Paske sibjonktif La, gen ide an kreyòl men l pa vrèman parèt nan vèb yo. A vle di ap gen anpil pwoblèm avèk konjigezon paske an kreyòl vèb yo pa gen fleksyon. A vle di tout ti diferans sa yo kapab fè yon moun, wè.
Kesyon ke mwen genyen pou nou, donk jodi a nou di ke nou se le 28 oktòb, jounen mondyal sou kilti epi lang kreyòl.

Mwa pase, nou te Meksik e mwen te ale Tapachula pou fè yon travay ki gen lyen avèk UNIR, pou nou presante yon travay de UNIR. Nan Tapachula gen anpil Ayisyen kounye a akòz kontèks migrasyon. Epi mwen wè ke sistèm meksiken oubyen òganizasyon ki pale espanyòl yo kòmanse travay an kreyòl. Gen moun ki plis enterese pale kreyòl. Pa egzanp, sanble gen yon pwogram meksiken pou enstitisyon, pou. Adwan bagay konsa ke kounye a e moun yo pral aprann kreyol pou ka travay avek e popilasyon ayisyen paske an Meksik kounye a gen anpil anpil epi sa a mwen mwen di oh sa li trè enteresan kounye a ke moun yo ki pa an Ayiti ki pa bon ki pa gen yon kòmsi yon planifikasyon vin Ayiti yo beswen pale kreyol tou an plis de sa mwen wè ke gen anpil moun an Chili bon se tou sou youtube e bagay sa a ke yo Mwen pa janm vin Ayiti epi yo pale kreyòl, epi sa se yon bagay ki mwen kwè ke gen lyen dirèkteman avèk migrasyon, ke Ayisyen yo rete an Chili, Kolonbi, bon plisye peyi, Panama kounye a, epi bon mentnan Meksik. Epi mwen ta pale avèk lan, mwen di, bon men gade sa se yon bagay ki trè trè enteresan, epi sa fè ke nou menm, pou travay ke nou fè avèk UNIR, de tanzantan moun yo konn ekri nou pou. Pale ou vin konnen plis sou Ayiti, ou di, ah, eske an Ayiti pale kreyòl, se pa franse, ki jan, kòm si mwen santi ke gen plis enterè kounye a sou kreyòl la. Epi pou nou menm, mwen kwè ke, bon, nou ka di ke jounen sa se yon ti pretèks pou fè yon komemorasyon, men pou pale de kreyòl tou. Ekselan donk de sa mwen konprann se ke gen yon fenomèn migratwa ki fè ke vin gen yon bezwen pou lòt moun, lòt sosyete, lòt peyi e de sa m konprann se moun ki vle travay avèk ayisyen ki wè ke yo prèske oblije aprann kreyòl la men eske w ap pale tou de premyè ou dezyèm jenerasyon de moun k ap viv lòtbò ki se ayisyen ki bezwen aprann m pa two konprann nuance la eske se de sa tou ke wap pale de de moun ki se des ayisyen pa egzanp te di pa chili gen de moun ke ka pale kreyol byen men eske wap pale de ayisyen oubyen wap pale de chilyen ki pa gen ankenn relasyon avek ayiti. Bon mwen menm mwen tap pale de chilyen, meksiken, moun ki pa gen lyen avek avek ayiti epi yon lot bagay ke mwen vle mwen vle di ou se pa egzanp gen anpil moun Lodo ki marye avèk ayisyen epi pa ekzanp yo menm yo kòmanse aprann pale kreyòl. Enteresan, mèsi.
E ou menm Jean, donk kesyon an se te poukisa jounen sa enpòtan, poukisa li enpòtan pou nou fè ti chita pale sa a jodi a? Bon, m panse li enpòtan pou nou fè ti chita pale sa a jodi a nan kad ke jounen sa a se yon jounen. Ou kapab itilize pou fè difizyon lang avèk kilti kreyòl yo. Paske lè ou di lang avèk kilti kreyòl, fò nou pa panse tou se sèlman kreyòl ayisyen. Paske la se tout lòt kreyòl nou genyen nan tout zile yo, pa egzanp Matinik, Gwadloup. Alò se tout kominote tou moun ki pale kreyòl. Alò jounen sa se kòmsi pou difize lang nan.

Selon lengwis yo, nou gen 128 kominote kreyòl. Alò, ki sa yo ye, lang sa yo? Lang kreyòl yo se lang ki te pran nesans apati de sèzyèm, disetyèm syèk, lè komès esklavaj la te kòmanse. Alò, kòman yo fèt, sitou kreyòl ayisyen an? Kòman li rive fèt? Sèke. Nou sonje nou gen anpil gran paran nou ke yo tal pran an Afrik pou vin travay isit e sou zile a. Moun sa yo, yo te pran yo soti an Afrik, yo pat pale menm lang paske an Afrik gen anpil lang diferan, gen anpil tribi diferan. E lè yo te rive isit, sa yo te fè se ke tout esklav ki te pale, ki te soti nan menm tribi, yo pat sou menm plantasyon. Sa vle di yo pat ka kominike. e antre yo. Men sa kolon yo te bliye se ke kominikasyon se yon bagay ou pa ka kenbe, ou pa ka, wi, ou pa ka kòmsi, si w mete moun nan nan yon sitiyasyon pou l pa kominike, l ap chache yon fason vrèman pou l kominike. E se sa k vin fè ke kounye a ou vin gen lang sa yo ki vin fèt apati sou plantasyon sa yo. Avèse lang sa yo vin fèt avèk sa esklav yo te deja gen nan tèt yo kòm lang pa yo, plis yo tande mo franse yo, e sa fè w ap wè kreyòl ayisyen an kounye a se yon lang ke nou di ki a baz leksikal franse, paske majorite vokabilè yo ou wè yo sòti nan franse, yo sanble avèk franse, men, pa egzanp, gramè, estrikti, w ap wè gen de lòt bagay ki se lang afriken. Alò, lang kreyòl yo se tout lang ki te fèt nan kontèks sa yo. Pou Ayiti, baz leksikal nou se franse, pou Matini, Gwadloup, men pa egzanp ou gen lòt zile ke baz leksikal yo se te, se angle, menm genyen youn ki rele papamiento, wi se pòtigè oubyen olandè. Alò kreyòl yo se sa wi, se tout fanmi lang sa yo ki te pran nesans nan kontèks sa, kontèks kontak ant lang moun sa yo te mete nan esklavaj avèk lang kolon. E donk sou konprann byen kreyòl ayisyen an se yon lang ki gen pwòp Ki gen yon strikti. Ki gen strikti. Ki gen, ki sa nou ka di ankò. Ki gen, bon, son lang, nou ka di son lang total kapital. Pa egzanp, gen moun ki konn di konsa, pa egzanp, kreyòl pa gen gramè. Bon, nan sa yo konn ap di, yo di w kreyòl pa yon lang. Souvan, yo konn tande sa. Wi, yo di w kreyòl pa gen gramè. Men moun yo pa konnen ki sa ki gramè a. Ok. Gramè a se sa ki nan tèt moun k ap pale lang nan. Ok. Pa egzanp, yon timoun k ap aprann pale kreyòl, li tou konnen depi piti pou l di, pa egzanp, mwen vle dlo. Li pap di dlo vle mwen. Sa se estrikti a. Kounya gon moun, yon lengwis oubyen yon gramè, li pral pran sa ki nan tèt moun nan, epi l mete l nan yon liv pou l esplike l. E pa paske pa gon, si pa gon liv nan yon lang ki rele gramè, sa pa vle di ke lang nan pa gen gramè, paske gramè a se nan tèt moun yo di. Donk li posib ke yon moun ekri kreyòl epi l fè de fot dòtograf, li posib ke li fè de fot de sentaks, li posib ke li fè de fot de konjigezon tou, de.
Donk paske kreyòl la gon strikti byen presi.
Wi, e li genyen, pa egzanp, kreyòl la gen fason pou ekri l. Pa egzanp, kreyòl la sa w di, sa w pwononse a, se sa w ekri. Se youn nan règ òtografik kreyòl. Sa w di a, se li menm ou ekri. Pa egzanp, nou, pa egzanp, mwen menm m ka kominike tout sa m vle an kreyòl. A vle di, nou ka pale de prezan, pase, fiti. Nou se yon lang ki gen anpil imaj. Sa vle di, nou ka dekri tout sa nou vle. Alò, moun ki di kreyòl pa lang yo, se jis paske yo pa konnen ki sa yon lang ye. Ki sa yon lang ye.

Aksan, e kote pou mete vigil, kote pou mete atik, e bon, wi mwen konnen sa, men kanmenm, mwen toujou wè li plis an kreyòl, e mwen ka fè erè tou. Ok, ok.
Ann Ayiti kounye a, nou plizoumwen, m pa gen chif yo, 11 ou 12 milyon dabitan.
Ayiti Nou n ap viv sou yon zile, n ap viv lan yon rejyon, yon rejyon ki prensipalman ispanofòl, espanofòn, antouka, pou moun k pa konn espanòl, se yon mo kreyòl li ye, dezole, kote, ispanofòn, bon, kote pi fò lan peyi yo se espanyòl yo pale, lòt peyi yo tou ki, antouka, dominan pale, bon, gen fransè, gen anglè. Kounye a, èske nou santi ke lang kreyòl lan, avèk tout sa k ap pase nan lemonn, avèk kilti, èske nou santi ke gen yon menas pou lang kreyòl la? Èske nou gen yon pè? Èske nou santi ke lan yon senkan, lan yon dizan, li ka disparèt? Non.
Pou mwen, pa ditou. Pou kreyòl ayisyen, pa gen okenn kòmsi, pou mwen, m pa wè kòmsi se yon lang ki gen yon risk pou l disparèt. Sa k fè sa? Non sèlman, kreyòl ayisyen se youn nan kreyòl ki gen plis moun ki pale l, lè w ap konpare l avèk lòt kreyòl yo. Jodi a, bon, nou pa janm fè resansman, m panse nou 12 milyon, men tou nou gen anpil lòt kominote nan lòt peyi akoz de Ayisyen ki al nan lòt peyi, gen anpil dyaspora tou lòt kote ki pale kreyòl. Youn nan esperyans m te fè lè m te kòmanse ansenye kreyòl an liy, sou yon platfòm, mwen te panse ke, bon, nan platfòm nan m pral ansenye plis fransè avèk pòtigè. Men, m te jwenn moun ki vle aprann kreyòl ki jous ann Almay. M te jwenn moun ki vle aprann. E ki pa fòseman ap travay ann Ayiti, ki pa yon bezwen pwofesyonèl, jis pa kilti ou, pa enterè. Wi, pa enterè.
Bon, m te jwenn yon moun ki te pale yon lòt kreyòl, li te pale kreyòl Ladominik. Li te jis anvi aprann pale kreyòl ayisyen, paske li di li santi ke l idantifye l avèk, avèk, avèk. Kreyòl yo
an total. Alò m pa wè kòm si son lang ke nou ka di ke, bon m panse tout tan gen Ayisyen e ap toujou gen Ayisyen, ap toujou gen Kreyòl. Paske sa se youn nan, ka di se youn nan poto mitan idantite kiltirèl Ayisyen, se Kreyòl. Mwen panse, mwen dakò avèk Jean, men pa rapò avèk eksperyans pa m isit antanke pwofesè espanyòl, gen yon bagay ke mwen, mwen pa konnen si mwen ka di ke se yon menas, men souvan mwen wè etidyan mwen yo ke yo vle, yo kòmsi yo vle fè plis kòmsi efò, travay pou aprann espanyòl, paske menm si tout moun pale kreyòl, tout sa ke yo di, diaspora, tout sa, Tout moun sa e se kòmsi yo santi ke yo vrèman beswen yon lòt lang. Mwen kòmsi ke yo vrèman yo yo vle kòmsi pran plis espanyòl, yo vle metrize plis espanyòl pase kreyòl oubyen yo santi ke yo dwe pale franse, angle. Epi gen moun, etidyan mwen yo ki pa ekzanp yo di ke pou yo menm kreyòl la se kòmsi sèlman nan kay la epi yo fè tout tout pou timoun, bon pitit pitit pa yo ale kòmsi apran yon lòt lang epi se kòmsi yo vle ke yo Wi yo vle ke timoun timoun pa yo pale kreyòl men pa kòmsi nan nan nan menm nivo souvan ke an espanyòl. Mwen pa konnen si sa se yon menas men de tan san tan mwen mwen di bon kounye a mwen santi ke petèt avèk enfliyans de la diaspora moun ki nan lòt kote lòt bò ke yo pral e mwen sonje istwa sa de meksikèn ki al Etazini apre lò lontan e vini yon bagay kòmsi E chicano, los chicanos, ki kounye a gen kòm se yon melanj avèk espanyòl. Mwen panse ke se yon bèl bagay tou. Mwen vreman renmen, pa egzanp, poesia chicana, men se pa espanyòl, se yon lòt bagay. Mwen kwè, bon, mwen pa konnen, paske mwen jis pale kòm si e te a mwen yo, men ke sa a, petèt li ka yon riz oubyen yon bagay pou kreyòl la. Bon, men sa m te ka di se ke pale yon dezyèm lang sa toujou enpòtan. Menm si w ka pale de, twa lang, sa se yon bagay ki toujou enpòtan. Lè w gen yon timoun pa egzanp ki fèt ann Ayiti, alò depi timoun nan fèt ann Ayiti kòmsi li ap patisipe nan lavi sosyal Ayiti, li ap toujou, l ap pale kreyòl paske tout Tout moun an Ayiti pale kreyòl. Men tou, se bon tou pou timoun nan al pale franse, pou timoun nan pale espanyòl, pou timoun nan. M pa kwè kòmsi anvi sa etidyan yo genyen pou yo aprann yon lòt lang ka fè kòmsi pou yo pa pale kreyòl oubyen pou pa montre timoun yo pale kreyòl. Epi, kreyòl gen lòt karakteristik tou ki ka fè kòmsi se yon lang ki ap, ki ap. ki ap dire oubyen k ap toujou la. Se youn nan lang kreyòl ki yo plis dekri paske li gen plis moun ki pale l. Pa egzanp, w ap jwenn, bon menm si deskripsyon yo gen dwa fèt ann angle oubyen lòt lang, men se youn nan lang ki plis dekri. Se youn nan, m panse se de kreyòl sèlman ki gen akademi, se kreyòl ayisyen avèk kreyòl sechelwa, si m pa twonpe m. A vle di, se de kreyòl sa yo m ka di tou ke ki gen anpil travay syantifik ki fèt sou yo. Tout sa m panse tout sa yo se apò pozitif pou lang nan toujou toujou la.
Se de opinyon ki totalman diferan, de opinyon ki vrèman valid youn ak lòt. On eleman ke mwen ka, bon on kesyon ke mwen genyen, paske nou fèk di ke. Gen de kreyòl ki gen lès akademi. Jean, èske ou sonje apeprè lan ki ane Akademi franse e kreyòl vin mete sou pye? E pandan w ap reflechi nou ka di tou ke sa pa fè twò lontan tou ke menm lan lekòl yo nou ankouraje jèn yo pale kreyòl paske te gen yon epòk ke se te franse, franse, franse si w pa pale menm lan gran medya yo oubyen lan jounal yo pa t vrèman gen de jounal ki ekri an kreyòl se te an franse. Donk se ka, bon. Kòmantè Claudia se pa poukisa, li klè poukisa moun yo te gen yon epòk kanmenm moun yo yo te ankouraje yo pale yon lòt lang ke kreyòl paske kreyòl la pa t yon lang kote yon moun se t yon jan w di l yon lang ke nou pale lakay e sa vin fè kanmenm ke vin gen de repèkisyon sou tout pwodiksyon akademik ki fèt Ke lè yon moun al fè des études, m pa konnen konbyen moun tou ki fè mémoire yo oubyen recherche yo e ke yo ekri an kreyòl, paske lè nou wè yon moun fè l, se kòmsi se yon selebrasyon, se yon bagay ki ase rare, men tout eleman sa yo ede a faire perdurer on langue lan le temps. E menm nou wè des langues ki an Europe etc. ke au fil du temps yo efase, efase. Avantaj ke kreyòl lan genyen se ke nou lan yon zile e ke moun yo izole kan menm de lòt lang yo, Men, èske eleman sa pa, tout eleman sa yo pa pa kon an risk, jan Claude a di ke le fè ke moun yo tèlman ankouraje tou aprann yon lòt lang ke ka gen yon moman, petèt pa a court terme, pa a moyen terme, men a long terme kote si tout jèn yo pale angle, nou ka wè kijan angle a fè yon travay de, de, de, de, pou l domine le mond, èske ou pa panse ke ka gen yon moman, bon, menm lan kilti lan tou, Lè map pale de culture lan film, lan m pa kwè lan mizik m santi ke ayisyen an vrèman renmen konpa li oubyen mizik ayisyen li an kreyòl sa ka pèmèt nou perdure men èske ou pa kwè ke m pa konnen èske nou ka ou si ou rete lan lan posti sa ke vrèman ou pa santi ke gen yon menas nan non paske menm m panse ke menm si moun nan kòmsi pale yon dezyèm lang sa pap vrèman tire lang matènèl ou, sa nou rele lang manman. Ok. Wè, se sa m panse. Paske pou yon lang ta rive disparèt, se lè yon lang rive disparèt, se lè lang nan pa gen moun ki pale l ankò. Ok. Paske gen lang an Afrik, pa egzanp, m konn panse gen lang an Afrik ki pa dekri, ki pa gen gramè, men yo toujou la. Moun yo pale l lokalman. A vle di pou yon lang ta rive kòmsi disparèt, fò moun, fò nou pa ta gen moun ki pale l. E sa pou kreyòl, m pa wè kòm si sa son bagay menm nan yon 100 tan, èske Ayiti ap rive vin yon peyi pa egzanp ki pale fransè sèlman? Non. E m pa pse tou nou pa gon politik, nou pa gon politik lengwistik ki ta, ki byen fèt an Ayiti kòm si ki pou ta fèt pou, wè, di ke kreyòl pou kite, pou kite sèlman fransè. Nan sans sa a, mwen akò avèk Jean, men mwen kwè ke sa ke mwen t ap eseye di, pa eksanp, se eksperyans ke mwen ka, mwen gen an Meksik. Pa eksanp, Meksik gen anpil lang endijen. Yo disparèt? Non! Men de tansantan yo, moun yo pale mwens, mwens, epi kounye a, se kòmsi nou tou yo selebre, kòmsi kounye a ke yo pale yon lang endijen se waw! Si nou vle pale, wi, nou vle pale, kòmsi kounye a gen anpil, wi, menm Leta Meksiken ankouraje kòmsi. Yon konkou pwezi an lang endiren. Kòmsi li vin yon bagay ki vreman. Ekstraòdinè prèske. Wi, kòmsi nou vreman renmen l, kòmsi wòw, men mwen pa kane ou ke kounye a an Meksik, kòmsi se espanyòl ke nou beswen. Epi pa egzanp, si ou di, a Claire ou pale pa egzanp Zapoteko, ki se lang kote mwen soti, Mwen kade yo, non! Mwen men, e manman ou, non! Granmè ou, non! Se kòmsi mwen bezwen ale lwen, lwen, lwen. Epi gen kèk ti pèp ke yo pale, men yo kòmsi bagay la li pa vrèman gen yon posibilite pou pou tout moun pale ankò sa. Poutèt ke pi sa ki di, wi li bon sa ou ap di kòmsi pale yon lang, de lang, twa lang. Mwen kwè ke sa se vre men kanmenm mwen wè ke gen eksperyans tankou Meksik ke Nou vin avèk yon sèl lang. Menm anglè pa vrèman meksikèn, pa gen kòmsi anglè. Se plis nan sans sa ke mwen di ok, se nan sans sa ke nou dwe, tout sa ke ou di, mwen kwè ke tout moun dwe kòmsi konsyan de di ok, n ap kontinye, n ap ekri an fransè, an espanyòl, men an kreyòl tou. Mwen gen anpil etidyan ke mwen di ke yo pale trè byen kreyòl, men lè ou di ekri, yo di, ah non, mwen pa ekri kreyòl, mwen ekri fransè. Se plis de de sa ke mwen mwen ta sifè pale.
Sosyolengwistikman, se de ka diferan. Pa egzanp, Meksik ou gen espanyòl kòm lang matènèl. Alò, pa egzanp, wap wèl toujou ekstraòdinè pou moun pale yon lang endijèn. Men nou menm, isit, lang matènèl nou, moun nan, bon, moun nan te mèt di sa l vle, lang matènèl tout ayisyen se kreyòl. Kounya, sou kesyon ekri kreyòl la. Men sa ki fèt, sè ke nan edikasyon an Ayiti, nou gen yon edikasyon, sistèm edikatif la, bon, la, pedagojikman, li pa adapte. Sa ke, e, nan nivo lang. Paske, lè w al lekòl an Ayiti, se kòm si w, lè w rive lekòl, e kòm si w te genyen franse kòm lang matènèl. Pa egzanp, mwen menm, imajine m di ti moun, m fè 3 premye ane lakay paran m, bon, m te konn tande franse nan radyo, nan televizyon, men lakay mwen se kreyòl sèlman moun yo te pale. Lè m rive lekòl a twazan, tout bagay nan lekòl la an franse. Kounye a, e kòmsi franse te lang matènèl mwen. Sa k fè kounye a, moun yo vin neglije ekri. Pa egzanp, menm lè m te gen kreyòl lekòl kòm se yon matyè, tout liv mwen an franse, epi ou gen yon liv an kreyòl, yon sèl liv an kreyòl, e se liv sa a ki aprann m ekri kreyòl. Men pa egzanp, kòm mwen menm m te, m pa konnen, m te toujou gen yon lanmou pou kreyòl depi lontan, m aprann ekri kreyòl depi m timoun. E lè m rive nan fakilte lengwistik. M kòmsi erè m te konn fè lontan yo m korije yo. Men sa w di a se vre. Pa egzanp, m te konnen etidyan ki te nan fakilte lengwistik, lè yo te lekòl, potko gen kreyòl menm lekòl. Sa vle di yo pa t konn ekri kreyòl menm. Se sa k fè majorite Ayisyen pa konn ekri kreyòl.
Men se pa kòmsi sa pral fè ke yo pa pale kreyòl ankò oubyen ke yo pa vle pale kreyòl. Paske m konn, m panse pale kreyòl an Ayiti tou se yon kesyon de vle. Gen de nan sitiyasyon w ye se kreyòl pou w pale. Wi, wi, se vre.
Donk gen tou nou ka di nan kèk lòt peyi paske nou ta pale de Meksik, Meksik la tou espanyòl lan, bon, espanyòl pa rapò a lang sa kote ke w pa egzanp, yo la, yo prezan, men gen anpil bagay k ap fèt an espanyòl ki vin a yon sèten moman vin domine sa kote ke w a. Donk menm moun ki te gen sa kote ke w a kòm lang matènèl, Avèk pou lòt jenerasyon, lòt jenerasyon an vin pale plis, si moun nan vle al lekòl, inivèsite, li oblije ale nan lekòl espanyòl e se petèt pitit pitit li ki vin fè ke kounye a lang lan pèdi, donk sa vle di petèt de, twa, kat jenerasyon kote, tandiske kreyòl la kounye a nou ase izole, gen lang fransèz lan ki la, Men anplis gen anpil travay ki vin fèt pou remete kreyòl la nan espas edikatif yo. Donk, si mwen konprann byen, nou dwe fè de efò tou pou ke nou mentni, nou kenbe kreyòl la pou ke menm si jan Jan di, nou pa. Pa gen yon gwo menas ni ekstèn ni entèn ki ka fè ke kreyòl la disparèt, men kanmenm gen plizyè mekanis ki an plas. E lè n te kòmanse m te mande w prezante UNIR ki pa fèt, èske kounye a w ka di kisa UNIR ye, kisa UNIR ap fè? M pa konnen si li gen yon lyen avèk Maintien du Créole oubyen èske nou ka pwofite pou nou reponn a kesyon sa a pou nou entwodwi UNIR nan travay li? Ok, bon UNIR se yon pwogram, UNIR sa vle di Université Itinérant de la Résistance, mwen toujou gen pwoblèm pou itineran paske yo di ke petèt an kreyòl mo sa li pa fè twòp sans men nou konn di gen, bon lè mwen pale avèk etidyan mwen yo ou avèk Jean nou toujou di ke se Université sans Sanmi, oubyen nou ka di se yon inivèsitè ke di machè, wi, kòm si.
Wi, ki parèt yon sèl kote. Bon, en español es Universidad Itinerante de la Resistencia, e objektif prensipal de UNIR se travay avèk òganizasyon sosyal yo isit an Ayiti pou defann tèritwa, pou ankouraje moun plante ankò epi fè anpil atansyon paske gen pwojè min, mega min ki vle antre an Ayiti epi bon e si pwojè mega min antre an Ayiti nou pap gen dlo bon deja gen pwoblèm dlo e konpani min bezwen anpil anpil dlo apre yo ale ou pa ka itilize tè ankò epi bon sa se prensipal objetif Men ladan, parapò avèk lang, nou menm nou gen yon pwogram espanyòl paske objektif UNIR tou se gade ki jan òganizasyon sosyal ayisyen li ka travay avèk òganizasyon ann Amerik Latin e varye lang li te ka yon obstakil, yon pwoblèm epi nou ankouraje moun yo kòmsi aprann espanyòl tankou yon zouti de kominikasyon men an menm tan Pou militan de Amerik Latin, nou kwè yo aprann kreyòl tou oubyen ki konnen istwa de kreyòl ayisyen. Pi bon, mwen kwè ke a grosso, se sa ke UNIR ye. UNIR lan kesyon de lang, eske gen yon travay ke UNIR fè pou kreyòl oubyen UNIR pa vrèman fè pwomosyon oubyen travay pou lang Bon, nou, mwen, nou menm nou pa travay kreyòl kòm si nou pa fè kou kreyòl o yon bagay kon sa, non. Men, pa ekzanp, mwen ka, yon bagay ke mwen kwè ki gen lyen vrèman, se ke, pa ekzanp, tout sa ke nou, materyèl ke nou panse ke l ap bon pou, pou moun isit an Ayiti ou byen bagay ki enteresan nou tradui an kreyòl jan li te nou anpil epi nou eseye gen kòm si tout bagay si nou fè pa ekzanp yon videyo an kreyòl nou fè yon videyo an espanyòl epi nou toujou eseye mete sitit soubtitit pou moun yo tou gen plis aksè a bagay ki Pou w di an amerik latin paske bon isit e franse pi bon. Wi UNIR fè yon travay de gran sa di w ke yo fè tradiksyon yo rann tout konesans sa yo ki pwodwi lòt kote disponib an kreyòl pou ke moun yo ki se de militan e ki kreyolofòn konprann tout eleman sa yo ke yo pa oblije al li l nan yon lòt lang men nou wè ke gen yon efò ki fèt pou ke Lòt lang yo vin rejwenn kominote ayisyen ki pa gen.
Nou fè entèpretasyon tou nan sans sa pa ekzan imajine ou menm ou jis pale kreyòl ou pa pale yon lòt lang epi ou ne li ka yon etidyan li ka fè entèpretasyon pou ou ka patisipe nan yon bagay nan lòt kote an espanyòl wi. Ah sa vrèman enteresan super ok E Jean, kisa ou menm ou fè pou ou patisipe pou nou mentni lang kreyòl lan? Ki, ki, bon deja ou di ke ou fè de kou an kreyòl an liy a de moun ki pa fòseman ann Ayiti men a de Ayisyen tou. Wè. Bon m panse pi gwo kontribisyon m nan se, se nan sa, se nan fè kou kreyòl epi tou nan kreye materyèl didaktik an kreyòl. Paske youn nan gwo defi ki genyen, pa egzanp, lè w ap fè yon kou kreyòl pou etranje, se jwenn vrèman bon materyèl. Pa egzanp, si w panse nan kreyòl lang etranjè, pa egzanp, si w ap etidye franse, w ap wè ou jwenn, byen fasil w ap jwenn materyèl didaktik franse lang etranjè. Pa egzanp pou pòtigè, m fè materyèl tou pou pòtigè lang etranjè, pou pou etidyan ayisyen ki nan Sant Kiltirèl Brezil Ayiti. Alò, lè m te kòmanse ansene kreyòl, m pa t jwenn materyèl, bon materyèl. Alò, m te oblije kreye pwòp materyèl didaktik pa m. Alò, m panse sa tou se yon, se plis pwodiksyon ki gen nan lang nan ke ou fè yon materyèl didaktik ki adapte pou moun ki pale nenpòt lang, ki pa dirije pou moun nan yon lang espesifik, men l fèt pou etranje. E materyèl sa yo disponib oubyen se jis ou menm ki ka limen yo lè wap fè kou ou? Èske se mark de mark de marketing ou? Wè non men
pwojè pam se fini tout epi gen yon sit ke m kapab mete yo disponib men m poko rive nan pwen sa men yo pwodui M fè kò avè yo. Epi si gen lòt moun tou ki bezwen itilize yo, m konn, bon m pa gen pwoblèm pou pataje yo. Depi moun nan ap ban m kredi a, m konn pataje yo tou. E pa egzanp se yo menm m te itilize anpil pou m fè kou pou Claudia. Jean, mwen gen yon kesyon pou ou. Kisa ki pi bèl lang nan lemonn?
Nan lengwistik, yo aprann nou kòmsi pa gen lang ki bèl. Men gen lang ki pa bèl. Pou tèt ou. Bon, pou mwen se kreyòl ki pi bèl lang paske sa m ka di sa se lang pa m, sa se mwen menm. Se ladan l kòmsi m pi alèz. Lang manman m avèk lang papa m, lang manman m, lang papa m. Sa ki idantifye m kòm Ayisyen, se kreyòl. Wi, pou mwen an premye pozisyon se sa.

Mwen mwen ka di ke mwen adore kreyòl la, sa m plis renmen nan kreyòl la se imaj yo, se kòm si lè w ap pale kreyòl se kòm si se de foto ke w wè chak fwa, se yon eleman ke m pa wè nan nan lòt lang, donk sa tou m ka di ke kreyòl la se lang prefere m, donk m swete ke, m pa konnen èske nou gen yon dènye mo ke nou ta renmen pataje avèk moun k ap gade nou, e yon dènye eleman pou nou raple tout moun kijan jounen 28 oktòb sa a se yon jounen ki enpòtan pou nou tout, Si nou gen yon mesaj ke nou ta vle pase nou ka. Bon men mesaj mwen renmen pase se ke pou prensipalman pou ayisyen yo sa vle di bon pou nou toujou sonje ke kreyòl sa se se pa nou li ye se yon lang ki fèt nan yon kontèks de rezistans e pou jis kounye nou bezwen reziste. Alò, retire nan tèt nou tout vye mantalite kòm si kreyòl se yon dyalèk, kreyòl pa yon lang, kreyòl pap mennen nou okenn kote. Non, tout sa yo, m panse sa yo se de ide ke yo mete nan tèt nou kòm si pou retire sa nou ye kòm Ayisyen. Alò, sa nou dwe fè, nou dwe toujou valorize kreyòl, toujou pale kreyòl. Kreyòl pap anpeche nou aprann lòt lang. Pale kreyòl pa vle di tou pa aprann lòt lang. Pale kreyòl pa vle di tou ke ou pa entèlijan. Non. Lè w byen pale lang pa w la, sa kapab ede w konprann lòt lang yo. Alò men, se mesaj sa m ta gen pou tout Ayisyen nan Jounen Entènasyonal Lang ak Kilti Kreyòl, se valorize sa ki pou ou. Donk sa vle di ke lè nou tande yon moun k ap di yon timoun k ap pale kreyòl, Exprime-toi! Sa vle di janw menm ou di moun sa kanpe sou sa se pi move bagay se pi move bagay wap fè timoun non sèlman ou vyole dwa timoun nan lengwistikman timoun nan imajine timoun nan lakay li la aprann yon lang li dwe palel lè wap di timoun nan exprime toi bon eske lèl tap pale kreyòl la li patap pale non li tap pale alò sa sa vrèman pa gen sa pa gen lojikman bon mta di syantifikman oubyen legalman sa pa gen okenn fondman E ou menm Gaga? Bon mwen menm mwen pa kwè vreman ke mwen gen yon bagay pou di pou pou moun isit an Ayiti, men yon bagay ke petèt mwen ta renmen pataje se ke mwen konnen nou menm nou deja pale kreyòl, mwen pa gen anyen pou ajoute sou sa a, men nou ka pran yon minit, de minit pou nou ka, kijan mwen ka di, admire, reflechi sou tout bote ki. kreyòl la genyen. Souvan lè nou gen yon bagay lakay nou, nou pa vrèman reflechi epi nou toujou wè kòm si lòt bagay ki pi bèl, pi bèl. Men mwen kwè ke nou ka pran jodi a tankou yon ti pretèks, nou ka tande yon misik an kreyòl ankò epi pou rale tout bagay ki vrèman, vrèman bèl la nan kreyòl la. Epi bon, vwala, se sa. Bon ben super, donk mèsi pou echanj sa, m kwè li te ekstrèmman anrichisan, epi n ap swete tout moun, bon nou swete ke tout moun jwenn anpil aktivite lan kad jounen sa di 28 oktòb e ke yo ka al wè dè mizisyen oubyen al nan dè konferans oubyen tou senpleman gade antrevi.